Kè, pou dat Christoo metem kanpe la, men kilèl ye epi mpoko janm wè Christoo toujou, sal dwe genyen?

On ti problem konnen lè limenna ap abiye gon jan li pran san. Tèt chaje limenna.
Pitit ou konnen sam vin diw la m paka rete se poum diw li vit vit vit poum ale paske sam pral diw la e enpòtan pou ou li enpòtan pou mwen si w vle kwè m wap kwè m. Ebyen dim non kòkòt. Mennaj ou a senkse avèw? Wi. Ou si serye avèl?
Wi l serye paske m pa wè anyen menaj mwen fè tou l kache m li pa gen anyen l kache m li alèz avè m anpil. Se vre?
Yeah.
Ou pa kwè si gen kèt lòt ti fi deyò an kachèt yap sew li paka diw?
M pa kwè sa, m pa met sa nan tèt mwen tou. Epi sou wè sa mennaj ou a ap blage m wi. Blage w wi. Pral di m jan w pran pòz limenna w la e ou menm pral deklare mennaj mwen non. Oh deklare mennaj pa w zanmi pa m ou ye non cheri pa di sa waw. Christoo ou konn kiyès ki Linsa a? Hi Linsa cheri m pa tap fè sa epi m ta pral vin di w sa ankò nan boul figi w. Kisa l di w menm? Se a pou dat mennaj ou a. pale avèm li dim li renmenm o se sèl mwen lap gen sim ta renmen o sim renmen avèl li pa wè anyen nan mond lan ankò kap entèrese apre mwen menm mwen menm ke mwen konnen se zanmiw mwen ye menm pa janm kitel konnen sim zanmi avèw paske sim kitel m zanmi avèw lap wèl gentan wè m konnenw bay tankou la ou wè si ou bezwen kwè si se verite ok nap fon bagay ki pi senp map rele mariw nan telefòn. Epi m ap ba nou randevou wou menm kachon kote pou m fè w wè prèv dan la men. M ta vrèman renmen wè prèv sa paske m kwè mari m pa tout moun sa. Wè si m pa t renmen w anpil e nou pa zanmi lontan, m pa t ap janm di w sa. Se paske m se yon bon zanmi k fè m di sa e ou fè m nève sensèman. Ou pa ka di m se mwen k deklare mari w an menm tan. Pa di m ou fin kouche avè l epi aprè ou vin di m sa non. M poko reponn mari w non. Ok, pou m fè sa pi senp. M apral ba ou prèv kòm ou bezwen prèv. M ap rele l ok. Menm bliye m bliye ki non m te met pou li. Ok men l ap sonnen.
Alo. Bonsoir Koman ye Ah ok se Christina?
Wi se Christo Ok pou dat wap pale avèm jodia m wèm fè w soufri twòp mwen deside diw wi nap ka ansanm Mwen kanpe pi ba legliz la bò kafou a eske wap ka jwenn avèm bò la?

Ok pa gen problem. Dakò map tann.
Lap vini? Wi lap vini li dim lap vini konya men al kache bò la poul pa wèw paske sil wèw ou konn yon bagay la pap bon. Ebyen ok. Ok dakò.
Ok kounye a li kache men se li menm m konnen li renmen pran tan em paka kanpem.
Mwen kraze sa plat.

Ou ta ka fè m sipriz jodi a vre? Pete chans. E, ban m di w vre, èske w panse w serye nan sa w ap di yo? Plis ke serye.
Si m pa t serye, m pa t ka vin fè w vin la paske m pa abitye fè sa. Ou pa t janm konn di m sa deja. Ou te toujou ap ban m move jan. M rele w jis pou nou te, pou m te ka ba w rezilta sa w t ap chache a paske m wè ou pale avè m twòp. M oblije resi konprann ou jodi a. Mwen mete m nan mwen menm, mwen pran tout san fwa m pou m ka vin di w wi ke n ap ansanm. Paske pou mwen menm mwen wè mwen fò soufri twòp e mwen menm tou m soufri tou paske m pase di w m renmen w. Ah waw ou renmen m osi ou renmen m. Plis ke renmen. Humm Adje pou jan Mayson an di m li renmen m epi se Mayson Kite tout moun sa yo. Depi m tale alon dim sa e danse map danse kote m rantre a.
Se vre? Wi beb.
Men eske w sezi nan sa w di an? Wi. Bia beb paske m viv pou kòm twòp m anvi gon ti mennaj. Mwen menm tou paske mwen menm tou pat gen moun malgre w wè m konn ap fò desisyon bay se kè m tap pran.